Ok, salut tout moun. Jodi an nou pral aprann kijan pou itilize zòrèy ou pou aprann yon chante. Ok, pou itilize zòrèy ou pou aprann yon chante, ou dwe konn ou dwe konn melodi chante an, ou dwe konn ki pawòl yo di nan chante an, ou dwe konn kijan chante an ale, melodi chante an, ok. Ou pa menm bezwen ap tande chante an menm pou aprann li. Depi w aprann, depi w konn kijan chante an ale, chante an pa menm bezwen w ap jwe pou w aprann li ok. Ou ka jis parèt sou piyano an, w aprann li. Ok. Epi, pou w aprann chante an, ou dwe konnen ke chak. Pi fò chante kòmanse sou premye akò ki nan gam lan. Pi fò chante. So, ou nan, n ap nan si, n ap nan do, do majè. So, premye, dezyèm, twazyèm, katriyèm, senkyèm, sizyèm, setyèm, uityèm, oswa premye akò. Pi fò chante kòmanse sou premye akò an, ok? So, ok, pi fò chante kòmanse sou premye akò an. Ou wè?

Premye akò an. Ok. Gen de chante ki kòmanse sou sizyèm lan. Ok. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ou gen la minè. Gen, gen, pi fò chante kòman, gen yon pakèt chante ki kòmanse sou sizyèm lan tou. Ok. Men si chante an kòmanse sou sizyèm lan, oswa li fini sou sizyèm lan, sa vle di chante an pa nan do majè, chante an nan la minè. La minè se relativ. Do majè ok So si chante an kòmanse sou sizyèm lan Li fini sou sizyèm lan Chante an nan Nan relativ minè ok So li nan la minè Ok So chonje sa si chante an kòmanse sou sizyèm lan Sa vle di li pa nan do majè Li nan la minè Ki relatif Do majè ok. Epi gen de chante tou ki komanse sou katriyèm lan. Ok. Sa pa telman fasil men gen chante ki komanse sou katriyèm lan. Ok. M pa vwèman wè chante ki komanse sou senkyèm ou swa twazèm ou swa dezyèm. Nan RNB gen chante ki komanse sou dezyèm lan. Ok. Gen chante ki komanse sou dezyèm lan. ok nan RNB but nan chante levanjil pi fò fwa se sou premye an kòmanse oswa sou sizyèm lan ok gen de lè tou sou katriyèm lan ok so ou ka jis depi ou konn chante an nan tèt ou ou konn ou ka ou ka fredone chante an oswa ou ka chante chante an ou ka aprann jwe l sou piyano an ok ou jis parèt sou piyano an chwazi yon gam Men si m te ou menm m tap jis chwazi do majè pase gam sa fasil pifò moun ka chante ladan pifò moun ka jwe ladan ok so gon ti chante m renmen se konsa m aprann li pa gen moun ki moutre m jwe l m jis renmen chante an m pale sou pyano an m di ok banm chache akò yo ok so chante an ale si m pa ta tankou lale si m pa ta. Si m pa ta loure, konnen m ta engra. Ok, so, m konnen pifò chante kòmanse sou, sou premye an. Ok, so m di ok, m al nan do majè. Do majè se premye akò nan gam do majè an. So, m kòmanse chante an, m di, si m pa ta loure. Ok, ou dwe konn kote akò yo tonbe nan chante an. Tan ou, si w ap chante chante an, ou dwe konn kote akò yo tonbe. Tan ou si m di, si m pa ta loure, si m pa ta loure. M konnen gon on akò k tonbe la, lou re ee, gon lòt akò k tonbe sou ee, konnen m ta engra ok sa sa e 4 akò so si m pa ta lou re ee sa e premye akò an ee dezyèm akò an konnen m ta engra ok sa e twazyèm akò an engra ok. So, so ou, ou, ou, ou jwe, ou di, ou di konsa ke, si m pa ta, m konnen, m konnen l kòmanse sou premye akò an, so m ale. Si m pa ta loure. Akò sa pa fè sans. Ok, si m pa ta loure. Ou wè, m jwe, m al sou senkyèm lan, ki se sòl majè, men li pa fè sans. Si m pa ta loure. Ou wè, li pa mache a chante an. So, si l pa mache a chante an. Mwen pa itilize l. Mwen kite l an repo. So m retounen. Si m pa ta loure eeee. Sa pa fè sans. Sa e sizyèm lan ki se la minè. Li pa fè sans. Si m pa ta loure eeee. Li pa fè sans. So m retounen ankò m pral eseye yon lòt akò. Pase akò m sot eseye yo yo pa mache. Si l pa mache ou eseye yon lòt. So

So si m te ale si m pa ta loure Konnen m ta engra Sa pa tap mache Sa pa tap mache Si m pa ta loure Konnen m ta engra Wè senkyèm lan mache

Ok so ou chwazi yon lot akò. Dieu tout puissant quand mon coeur considère Ok ou wè akò sa pi byen mache Ok Epi sa se konsa ke ou itilize zorèy ou pou aprann yon chante san moun pa bezwen moutro w li ok. Si w pratike sa, sa ap ede w anpil anpil.